Ajan ice yo komèt yon erè grav. Erè grav sa a, an verite, li kapab gen gwo konsekans diplomatik sou Etazini. Ki sa bagay la ye? Yè a mwen te prezante nou yon videyo kote ke m te moutre nou ki jan ajan ice yo t ap kouri dèyè yon imigran ilegal, ebyen imigran sa a li ta arive rantre anndan yon konsila, konsila sa a se konsila peyi Ekwatè ki nan Minnesota, ebyen rapid rapid Ajan yo ta pral fonse pou yo kapab pete pòt la pou yo rantre. Ebyen, Dye mèsi pou Lèzetazini Damerik, Dye mèsi pou ajan ice sa yo ki t al eseye fè tantativ sa a, gen yon anplwaye nan konsila a ki te gentan parèt pou l te stope yo, pou l te di yo, la a se yon teritwa etranje, se teritwa Equateur, si ou rantre, sa vle di ke ou vyole espas sa, e se yon bagay ki kondane pa la lwa, se yon bagay ki kondane pa dè lwa entènasyonal. Ayisyen frè m, sè m, medam e mesye, bagay sa a, l ap fè gwo pale anpil. Men kesyon w ap poze tèt ou, ki sa k pwal rive ajan sa yo ki ta, ki t al eseye fè tantativ sa a? E ki sa k pwal pase tou anndan diplomasi amerikèn nan? Paske relasyon peyi Ekwatè ansanm avèk Lèzetazini, yo gen yon relasyon ki sipèb e yo gen anpil akò ke yo siyen sou koze trafik ti poud la, sou koze sekirite nasyonal avèk komès ki evalye a plizyè milya de dola ke yo gen ansanm. Imedyatman yon aksyon konsa ta pral pase, ebyen, ta pral genyen gwo konsekans ekonomik kou diplomatik. Ayisyen frè m sè m medam e mesye jistavan nou kòmanse an nou baw gade yon fason pou kapab konprann egzakteman ebyen kisa bagay la ye. Jan wap gade la se ajan yo ki ap eseye rantre gade sa. Sa e consul la wè lap kouri pou lal bloke ajan yo poul di yo non yo pa dwa rantre anndan wè. Kameraman nan pat bon tou non li pa banm imaj la byen gen de bagay ou paka rate preparation humm humm. Sa vle di yo fèmen pòt la. Tout espas ki gen yon konsila oubyen ki gen yon anbasad nan kèlkenswa peyi ke li ye a, anbyen espas kote konsila sa a oubyen anbasad la ye a, Ebyen yon lòt moun oubyen peyi ki ebèje konsila sa a, li pa gen otorite nan espas la. Lè w anndan sa a, ebyen ou sou teritwa peyi ke anbasad la li menm li reprezante a. Se menm jan an Ayiti, lè w rantre anndan anbasad la, e tankou w te sou teritò ameriken. Lè w al anndan anbasad de Frans, ou rantre, ou sou teritwa fransè. De menm tou pou lè w ale nan anbasad Kanada, depi w rantre, Ayisyen frè m sè m, Ebyen ou sou teritwa peyi ke anbasad sa li menm li reprezante a. Ou kapab di tèt ou, sa ki gen la a se jis yon ajan ki te eseye arete yon imigran. Men mezanmi, tande byen, sa ki pase la a li se yon vyolasyon dwa entènasyonal ki kapab gen repèkisyon pandan plizyè dizèn ane. Se yon ka kote ke lapolis federal ameriken te manke respè a sa yo rele envyolabilite konsilè, yon prensip ki egziste depi nan lane 1963, kote ke tout peyi nan mond lan te chita sou menm tab, yo te reyini, yo di la a fòk nou konnen Ki règ pou nou poze sou koze diplomasi, sou koze anbasad, sou koze konsila ki egziste nan tout mond lan yon fason pou kapab gen yon lapè an pèmanans? Pou nou kapab konprann gravite sitiyasyon an, fòk nou retounen nan lane 1963, nan Vyèn, nan peyi Otrich. Nan lane 1963, prèske tout nasyon sou latè te reyini pou yo te kapab siyen yon dokiman ki rele Konvansyon de Vyèn. Atik 31 nan konvansyon sa a, li di klè, lokal konsila yo se espas envyolab, otorite lokal yo pa ka rantre ladan l sof si konsil lan bay pèmisyon, sa vle di ke konsila sa a se tankou yon moso nan peyi etranje a ki chita anndan lòt peyi a, lè w rantre nan konsila sa a, se tankou ou te rantre, si w rantre san pèmisyon, se tankou w te rantre ilegal sou teritwa peyi sa a ke konsila sa li menm li reprezante a. Lò ke ou gen yon seri de ajan federal ki rantre oubyen ki fè tantativ pou rantre nan konsila Equateur a nan Minnesota, enben Ayisyen frè m sè m, si ou rantre ansanm avèk pèmisyon yo, ou rantre legalman. Men, si ou rantre san pèmisyon yo, ou rantre ilegalman. E la a, ou pa sou jiridiksyon Etazini ankò, ou sou jiridiksyon, ebyen, peyi Ekwatè. Men pou ki sa sa enpòtan? Paske sa pwoteje tout diplomat, tout moun k ap travay nan relasyon entènasyonal, ebyen, si yon peyi vyole règ sa pou yon moun, li bay pèmisyon pou tout lòt peyi fè menm bagay la. Ann imajine, ebyen, si Larisi ta deside pou li rantre nan yon konsila ameriken nan Moskou paske yo ta di ke y ap chèche yon espyon. Èske ou t ap dakò? Non, ou pa t ap dakò. Ebyen, Ayisyen frè m sè m, ebyen, se menm lojik lan ki aplike isit lan. Ebyen, Ayisyen frè m sè m, si nan Moskou, lapolis Ris pa kapab rantre anndan yon anbasad amerikèn pou li al arete kèlkeswa moun ke l kapab ye a, ebyen se de mèm, lapolis amerikèn pa kapab rantre anndan yon anbasad ris, malgre ke anbasad sa a li sou teritwa ameriken an. Se yon bagay ki lojik e li aplike nan tout peyi nan mond lan. Medam e mesye chè entènot, kounye a la a annou gade egzakteman ki sa ke ebyen kamarad jounalis nou yo ki ap travay pou jounal ameriken yo, ebyen ki sa yo te arive rekeyi pa rapò ansanm avèk temwen yo ki te la e avèk ofisyèl anbasad la. Inè nan aprè midi, kote ke te genyen 3 fanmi Ekwatoryen, kèk nan yo ki te pat gen papye legal ki te vin nan konsila pou yo te kapab renouvle paspò yo. Sa se yon pratik nòmal, konsila yo egziste pou kapab sèvi tout sitwayen peyi yo, kèlkanswa eta, m kapab di imigrasyon oubyen kèlkanswa stati imigrasyon ke yo te kapab genyen, anbyen, konsila peyi w la li dwe pou l delivre w paspò, li dwe pou l delivre w tout pyès ke w ta kapab bezwen pou kapab fonksyone nòmal, anbyen, nan peyi sa a ke ou ale a. Pandan yo t ap pran sèvis, epi gen yon ajan ice ki akonpanye de plizyè lòt, anbyen, ki ta rive nan pòt konsila a, li pa t frape, Li pa t mande pèmisyon, li te jis kanpe devan pòt la, epi li te avèk yon entansyon ki klè, li te vle rantre. Yon bagay ke anplwaye konsila yo, yo pa t dakò. Se yon bagay ke konsil lan, li menm, li pa t dakò. Ebyen, rapid rapid, Konsul lan ta pral parèt pou l te ale nan pòt la. Gade byen. Ap mache byen rapid pou l al pale avèk yo. La li envyolab.
Li pa kapab rantre la nenpòt ki jan.
Ebyen ayisyen frèm sèm medam e mesye ajan ice yo lè yo rive nan papòt la yo ta pral di ebyen a konsil lan nap trake yon fijitif Epi, Konsil lan ta pral reponn, Mesye, la a, se yon yon teritwa ki souveren. Ou pap kapab rantre si ou pa gen yon pèmisyon spesyal ke m siyen pa ekri ba ou. Ebyen, ajan ice a ta pral di ke li pa care, li pa konneyan anyen nan bagay diplomatik e l pa care tou pou stati diplomatik ke Konsil lan li menm li te kapab genyen. Li di ke l ap vini. e si Konsil lan ta mete men sou li, oubyen Konsil la ta touche l, anbyen l ap arete l, epi li al avè l. Ayisyen frè m, sè m, medam e mesye, tande sa, li di ke l ap arete Konsil la, sa a se yon menas fizik. Nou pa nan yon fim daksyon, nou nan yon bilding diplomatik. Wi, anndan yon konsila. Li di ke si konsil la ta manke touche l pou fè l rekile, ebyen l ap arete konsil la. Pandan ke konsil la pale avè l klè, li di l ke la a se yon bilding diplomatik. La a se yon, m kapab di se yon teritwa ki souveren. Yon bagay ki legal e se yon bagay ke kote tout peyi nan mond lan te chita sou yon tab pou yo te siyen kote ke yo te dakò Sou sa, ebyen li di ke l pa kè de stati diplomatik ke konsil lan li menm li genyen, li di si konsil lan touche l pou kapab fè l rekile, ebyen l ap arete l, li pral avè l. Medam e mesye chè entènot, bagay sa a, se li menm ki tankou yon flanm dife, m kapab di w ki leve la mete sou arestasyon ice yo nan Minnesota. Kounya la kèk moun ka di, men ajan sa a M kapab di w li t ap aplike yon bagay ki rele haute poursuite. Haute poursuite lan, m kapab di w se yon bagay ki rele pouswit cho nan bon kreyòl. Se lè ke lapolis oubyen ajan federal yo ap pouswiv yon kriminèl, ou kapab swiv li nenpòt ki kote legalman. Men kite m di w, la a, ekspètiz legal yo, avoka nan dwa entènasyonal yo, yo fè konprann ke, anbyen, sa a se yon erè legal fondamantal. Haute poursuite pa aplike nan koze diplomasi wi. Tande m byen, haute poursuite pa aplike nan koze diplomasi. Lè ke w ap swiv yon moun ki kouri soti Texas pou l kapab rantre Oklahoma, ou kapab kontinye, men nan yon konsila, Surtout konsila peyi ekwatè la se pa Oklahoma ni se pa Texas la se ekwatè la wap travèse yon fontyè pou kapab rantre gen yon pwosesis ki rele ekstradisyon si moun sa li ta vyole la lwa oubyen li ta yon kriminèl ke leta ameriken ap chèche imedyatman li rantre anndan anbasad la Ebyen li anba lòd otorite peyi ke anbasad sa li menm li reprezante a. La gon bagay ki otomatik ki pral oblije fèt, ebyen sèvis konsilè peyi kote ke ki ebèje anbasad la pral oblije kontakte peyi anbasad la reprezante a pou kapab ebyen mande yon ekstradisyon. Ekstradisyon sa kounya li pa pral fèt pa avyon, Men lap fèt terès, lap just rantre, yap bay yon pèmisyon, ebyen epi otorite federal yo yo menm, yap just rantre avèk pèmisyon an, ebyen yo pral pran l epi yo soti, oubyen yap prepare yon espas pou echanj lan li menm li kapab fèt. Se pa yon bagay ki fèt fasil, se yon bagay ki rare, men pwosesis legal pou sa fèt la, se konsa l ye, paske imedyatman yap kouri dèyè m, swa m ta m ta fon zak, epi m kouri rantre nan anndan anbasad Ris oubyen m kouri rantre nan anndan anbasad Ayiti a, yo pa kapab rantre pran m. Ayiti, Wi, konsil lan ap chwazi remèt mwen, paske nou konnen deja ki jan Ayisyen ye, Ayisyen pè otorite Ameriken. Pandan ke n ap pale de sa, yè, pandan ke m t ap prezante videyo a, gon konpatriyòt, gon fanatik paj la ki fè yon kòmantè, kòmantè la li kaptive m. W ap imajine si aksyon sa a se te devan yon konsila Ayiti ke l te fèt, ki jan sa te kapab pase. Premyèman, ajan yo t ap rantre an tout enpinite pou y al pran imigran sa a ke y ap kouri dèyè l la alèz e sa te gendwa pa menm flite nan laprès. Rezon, Nou gon ekip nèg ki nan sistèm konsilè peyi a, nèg sa yo gen ladan yo ki kalifye pou pòs la, gen ladan yo ki trè eksperimante pou pòs sa, men sistèm nan vin rann nèg yo medyòk e vin vin rann nèg yo tou inefikas. E gon lòt gwoup ankò ki vini, moun sa yo se misyon politik ke yo vin ranpli. Se vin ranmase lajan, kase ponyèt dyaspora pou yon gwoup de politisyen an Ayiti. Brèf, Se pa sa bagay la ye. Men kòmantè moun nan te fè a te entrige m. Moun nan di konsa ke nou gen yon nou gen yon konsila la nan Massachusetts kote ke se yon ti chanm kay ke li ye. Ayisyen frè m, sè m, medam e mesye, konsila sa a, m poko janm al ladan l. M poko janm wè l. Men jan moun nan fè kòmantè a, Avèk ton kritik ke l fè la, m pa bezwen al ladan l pou m gentan kapab gon ide, paske l pa di l yon fason pou l te denigre peyi l, men l te di l yon fason pou l kapab mete limyè sou ki eta oubyen sou kijan ke ebyen konsila nou yo, yo menm y ap fonksyone. Antan ke Ayisyen, an n jis imajine si ajan ice sa yo, yo te debake pandan yo t ap kouri dèyè yon Ayisyen ki ilegal epi Ayisyen an te rantre nan konsila a, èske Konsil lan t ap chwazi remèt Ayisyen sa a ansanm avèk otorite federal yo. Mwen menm, m doute fò pou l pa t remèt li. M doute trè fò. Paske depi w tande otorite federal, sitou politisyen ann Ayiti, yo toujou pè ann afè ansanm avèk moun sa yo. Rezon k fè yo pè, se pa ke yo pè, enben, pou zam nan non. Non. Yo pè Ebyen pou otorite federal yo pa al fouye zo nan kalalou sou lavi yo. Paske yo tèlman gen bagay ki sal, yo tèlman gen bagay ki lèd ke yap regle, ebyen yo ta pè pa rapò avèk presyon ke yo te kapab resevwa de la part de la Mezon Blanch. Malgre ke se pa enterè Etazini yap defann ofisyèlman, men se enterè Ayisyen, enterè Ayiti. yo tap remèt li. Sa se avi pam li pa avi paw, sa kapab rive ou pa dakò ak sam di a, men se sa se avi pam. Yo tap nèt rale w yon chantaj la, yo tap di nou pral ouvri yon ankèt sou ou, rapid rapid yo tap remèt li. Yo pa tap menm bezwen pase pa mwayen nòmal yo tankou mande yon ekstradisyon, bagay konsa pa tap menm nesesè. Dat nèg di m bal ouvri yon ankèt epi rapid rapid ou tap wè anben yo remèt ayisyen an anben pou ka ekwatè an se pat sa ditou yo te kanpe yo te defann teritwa yo paske konsila a se teritwa yo ke l ye e yo defann enterè sitwayen yo yon bagay ki ta sanble yon entèvansyon woutin yon entèvansyon nòmal anben bagay sa an reyalite li vin tounen yon pwoblèm, yon pwoblèm sistematik, li vin tounen yon menas sou dwa imen, sou lwa entènasyonal,